Gen moun ki te envante, sa k te envante elektrisite a, m te pale de li deja, se Nikola Teksas, Nikola Tesla, e nou t ap pale de lòt moun ankò, de Leonardo da Vinci, nèg ki te fè plan, ok, ki te fè plan pou, ki fè plan avyon an, e akoz de li menm kounye a yo vin modere, yo vin kòmsi yo fè bagay la plis Yo vin modifye bagay yo kounye a bagay yo vin plis teknoloji a vin avanse yo jwenn aparèy yo jwenn ekipman pou yo ka fè travay la ok pero jiska prezan yap swiv tras misye e akoz de plan misye tout sa te ka fè paske misye anvan l te mouri l te fon liv menm si liv la te ekri Tèt anba yon fason moun pa t konprann. Ou konnen, lòm toujou chache mwayen pou yo konprann bagay la nan sans yo. Yo fè l, epitou yo travay sou li. Linda, mwen, mwen, mwen pran nimewo pa m ba w. Oke, Mavens. Apre sa, w ap efase nimewo a. Lè w fin voye l, depi moun nan fin pran l, w ap efase l. Oke? Mèsi, baz. W ap efase l pou mwen, baz. Depi moun nan gentan fin pran nimewo a, w ap efase l otomatikman, otomatikman, baz. Ou konnen size pam li ok. Wi ma ve se pa se nimewo sa mwen lò fini baz. Ok. E se konsal te ye. Kounya e moun yo pa tèlman vle ofri anyen avèk moun kap vini yo ok ou ka menm wè yon paran w manman w papa w ok yo gen byen otomatikman yo konnen yo pral mouri olye pou yo kite byen an ok eskize olye pou yo kite byen an pou ti moun kap vini yo ok yo menm vle yo antre nan pozisyon yo vle yo vann ni Se Mighty Production. Ok. Bam. Ok. Yo, yo menm vle itilize byen sa. Yo pran byen an. Olye pou yo kite l pou ti moun yo ka e, e viv. Ok. Yo pran. Yo vann. Yo bay. Yo fè sa fè avè l la. Epi tout ti moun kap vini yo, yo vini a predi pou yo ka fè pou yo gen pwoblèm pi rèd. Ok. Men lontan l pa t konsa. Lontan, syantifik la, entelektyèl la, li fè yon bagay, li kite yon bagay ki la, kòmsi ou menm ou ka defann ou avè l. Si w gen konesans pou w ka fè l, ou ka fè l. Oke? Yo tou, yo kite tras yo. E sa fè, jan de nèg sa yo, yo imòtèl. Sak ki sak ki anvè imòtèl la sa vle di yo mouri e kòmsi yo pat mouri paske non yo toujou ap site ok nap pran de de Albert Einstink nap pran de e Stefan Estefan non an echape mwen Stefan on on on syantifik li ye wap pran Iza Izaak Nyouton wap pran tout nèg sa yo yo imòtèl ok yo fè yon tras yo kite yon bagay men nap pran de de de de Dessalines tou, Toussaint Louverture, tout moun sa yo, yo, yo imòtèl. So, yo kite yon tras. Ou menm sa w vle kite w menm? Hein, kounye a pa gen sa tout moun ap defann tèt yo, tout moun ap, ap, ap lite pou pa yo, tout moun ap chache pa yo, sa vle di pa gen moun kounye a ki vle ede moun, ki vle pa sa. Yo lontan, e, e syantifik yo, e, ekono, e moun ki entè, entèlektyèl yo, yo te toujou vle travay pou demen, ok, pou yo kite tras yo. Pou sa k ap vini yo, suiv li. Paske, n ap pran egzanp, kounye a menm pwofesè ak lekòl la l ap aprann nou, li pa aprann nou jan pou l te aprann nou an pou w konprann bagay yo vre. Ok? Sa vle di, bagay yo vin tounen tèt anba. Moute a pous la pou mwen timoun, moute a pous yo mwen. M wè 6 moun m wè la. 6 moun. M vle m wè plis moun la. Ok? Sa vle di, moun yo. Otomatikman, kounye a yo pa lan ede moun. Yo pa nan fè kòmsi pou moun pou demen non. Sa vle di, chak, kounye a la chak koukouy kreye pou jo. Sa vle di, ou ka defann ou, defann ou. Kounye a e sov ki pe l ye. Sa vle di moun ki ka sove yo, sove yo. Pase pa gen bagay vin di ke, a non, pa gen bagay sa. Li pa t sipoze konsa. Ok li pat sipoze konsa paske banm di nou lot ansyen moun yo ok m poko antre nan tèm nan nan tèm kotem kotem vle antre avè nou an.